Avèk Florence, mwen t ap pran nòt. Kote ke mwen reyalize, nan plizyè repri, te gen de moun ke m pale avèk yo, ki nan kan Florence, nou pale chak jou. De moun mwen chwazi pou m pa lonmen non yo la a. Lè m pale avè yo, m di èske nou konprann sa k ap pase a, eklere m paske m pa vle fè de sotiz. Se sa m te di. M di eklere m paske m pa vle de fè de sotiz. M di paske m pa konprann sa k ap pase a. Paske si w nan yon kan, Florans nan kan an, Chèl Kreyòl nan kan an, Chèl Kreyòl di Florans se sè l, se manman l li ye, On seri de moun nan kan an. Ou gen fan e paj ki rele fanm pale k ap bouli nou. Chak jou m leve, depi m ap pale avèk on seri de moun ki nan kan an premye bagay mwen mande, m di èske nou konprann sa k ap pase a? Tout moun ap di m yo pa konprann but taisez vous.

pou l nonmen lon moun avè m, pou l fè tripotay avè m, pou l di m konsa y al joure entèl, never! Never! Kote larèn a rele m la, Marisela ou wè sa k ap pase la pitit? Hum! Pitit? Hum! Mezanmi! Hum! Hum! Oh Jezi! M te wè sa. Mwen menm m ka rele larèn nou fè tripotay nou ansanm, but jamè pè Joujou. Jamè. Ebyen lepèp, M te bay tout vwa m, tout fòs mwen avèk Florence. Mwen kite travay mwen nan Walmart, m ap mete tout televizyon nou wè nan Walmart yo sou site non m. M ale nan Pisi Richard, mwen fè sa. Lè m off, m konn fè 10 Walmart. m ap fè sa. Yo konnen, yo tande, lè m nan Walmart m ap rele yo. M pa konn pale a Florans, m pa ka di, m pale avèk Florans sèlman 2 fwa nan vi m. M pale avè l, lè te gen zen premye fwa, lè Shell Creole te monte l te di konsa ke misye Boston an, Wi, lè sa a, te gen yon reyinyon k fèt, e Florence te sou liy nan, gwo siwo te sou liy nan, mwen te sou liy nan, te gen tandòt lòt moun ki te sou liy nan mwen deside pa lonmen non yo. Jou swa sa a, Florence te fè konprann ke l pa konprann sa k ap pase a. Li pral pale avèk manadjè l. Lè sa a m te poze l yon kesyon. M te mande l, Kiyès ki pòt pawòl ou? Ou pa ka gen yon nasyon ou di ou se Flo Nation, ou pa ka gen de fanatik ou kite pandan 3 jou k ap wondering ki kote w ye, what happen? Pandan ke madanm k ap vann piskèt lan ki se Shell Kreyòl, k ap vann anduy an ki se Shell Kreyòl, madan Sara a ki se Shell Kreyòl, madan Kwabosal la ki se Shell Kreyòl ap fè deriv la. Manzè di lap rele m bak. Gwosye yo te sou liy nan. M te sou liy nan, te gen tant de lòt moun. Mwen chwazi pou m pa lonmen non yo. Lè gwosye, e nap ret tann, nap ret tann, li di o wi li fèk desann, e sa Florans di l, li fèk desann avyon, e kounye a la lap antre, li pat menm konnen sa kap pase yo. Florans, aswè a map di w ankò, ou manti kou chen. Ou te konn tout sa kap pase yo. Li di lap rele m bak, lap rele nou bak.

Lè m byen fè m byen fè, lè m merite baton m asepte vire bounda m pou m pran baton. Mwen vle nou konprann. Sa se premye ensidan. Dezyèm ensidan k pase, se lè Shell Creole rele m nan telefòn, li di m pou m kanpe anfas Pè Jojo, li di m l ap vin Nouyòk pou l al Boston, m di pa gen bagay konsa. O Pè Jojo di nou nan gang, m di pa gen bagay konsa, m di poze. M di mwen Maricena, si m pa dako gen papye nan peyi a, si pou m di ou menm ou nan geng, ou nan gang, Shell Creole m ap di w nan gang, si pou m di ou nan Crip, m ap di w nan Crip, si pou m di ou nan Blood, m ap di w nan Blood. M di paske m ap sove po m, apre sa n ap ale an koulis. Le pèp pa gen amoni nan Team Florence an. Chak jou, si w pa leve a palpitasyon, Chantal ap fè move san on bò. Chak jou, w ap gade Chantal ap, Chantal madan Pè Jojo ap flannen sou fanm pale. Lè m nan dòmi, se moun k ap rele m, yo di Marisena men w ap flannen sou fanm pale. Nan dòmi wi timoun. Fanm pale se pou chèl kreyòl. M fini m siyen dèyè l. Dan bourik, machann biskèt, machann limonad. Se pou li l ye? Di m byen sou non Tim. W ap bay tout enèji w. Lè Blondedy parèt avèk Spice, m pran tout responsablite m, mwen Marisena. Mwen avèk, mwen Marisena. M di, Larèn, èske w panse gen konsè vrèman? Larèn di, m pa konnen non, nou fè rechèch, nou fè afè nou. Pandansetan y ap ba nou boustè, yo di rele isit, rele la. M pran responsablite m. M pa gen pou m vin la pou m vin ba nou manti. Mwen di nou sa, moun mwen ye a se yon moun ouvert. M pa gen pou m ba nou manti. Wi, nou te nan kominikasyon avèk Spice. Wi, until yè, m pale avèk Spice nan telefòn. Wi, Spice become your friend to me. Yes. Yes. Eske sa m te fè a li te jis? Le pèp, m vle nou konprann. li senkant senkant. Ou konn sa k fè sa? Paske lè Blondedy te siyen avèk Spice lan, li te bay yon afè de 8000 dola dawonn, yon bagay konsa, te gen de difikilte. Premyèman, Blondedy pa t pare pou l t al chante avèk Spice vre paske li pa t gen oken lirik nan lang anglè a vrèman. Ok? Epi dezyèmman, kontra pa t final. Si kontra a te final, te ka gen yon konpwomize ki fèt. Li pa t final. Men pa bliye lè w nan yon kan, pa bliye m pa t avèk Blondedy. M te avèk Florence. Se nòmal tout sa k ap kontrarye Blondedy pou m te la. Nou vle tiye m pou sa an avan. Nou vle bat mwen pou sa an avan. But pa bliye, demokrat, repibliken, endepandan. Demokrat ap poze pyon pou repibliken. Repibliken ap poze pyon nan kan pa l. Se konsa l ye lè w nan yon kan. Eske m te gen rezon? Absolutely wi, yes. Paske m te nan kan, m te ap mache avèk moun sa yo. M t ap mache avèk Florence yo. M t ap mache avèk Flonation. Fòk nou ka konprann sa. Eske m ka, sa vle di m t ap yon solda k ap trayi. Si m ap mache avè w, epi kounya la m ap fè bagay pou avantaj pa w, m trayi? Nou kapab kondane m, Blondine Edez yo ka kondane m, m pa kont yo, but fò yo konprann lè moun nan kan menm jan Blondine Edez yo ta renmen wè tèt mwen sou yon pladè a, se menm jan lè m nan kan mwen vle wè tèt pa w sou yon pladè. Fòk nou asepte l se verite l ye. Se verite l ye. Le pèp, m ap kontinye avèk nou. Florence te gen tout opòtinite l, limyè a te sou li. Kote ke li te claim ke Blondedy fè l mechanste. Kote ke li vin pale la a as Saint Nitouche. Kote ke l vin pale la a as l'enfant innocente. Se nòmal. Mwen te chwazi pou m ta avèk l'enfant innocente. M te chwazi pou m ta avèk la Saint Nitouche. M te chwazi pou m ta avèk bebe a paske yon bebe se yon moun ke moun ap fè de mechanste ki pa gen yon vwa se paran k pou kanpe pou li se sal te ye men lè map gade nou gen prè de 6 mwa depi zen sa ap gonri nan nou lèm pa pran telefòn mwen m rele map pran libète dyòl mwen poum di sa m rele Tory m di Tory sa kap pase konsa Tory di map swiv tou wi M rele lot moun map swiv tou se sel pè jojo lè w rele l paske mwen avek m paka fè tripotay a pè jojo paske pè jojo pa baw bon pou fè tripotay avèl sa e konsa l ye e pè jojo bon pè jojo pa w lajan l lap regle e sena sena ou voye afeksyon pou mwen ou sena piti pa okipe moun yo sena regle afè w non se konsa pè jojo pale avèw men la rèn mwen menm tori nou fè de echanj. Nap swiv. Gen lòt moun m pa plonmen non yo la, nou fè des echanj. Nap swiv. Moun Florence di nou li ye a, l pa moun nan vre. On moun pa ka inosan hundred percent. Fòk gen kote gen defo pou vin fè reparasyon. Lè m gade, map swiv, Lem gade fanm pale betiz nan moudam lè epa fanm pale se gade m gade fi tete fi tete e po mango fil lan y tèt anba e lapostròf kontraryen an ti myèl anh ti myèl y tèt anba monte lap di moun kaka lèl pap di moun kaka lap fòje dè dosye sou do moun map swiv M pale avèk Shell Creole nan telefòn an plizyè fwa. Mwen mande l sa k ap pase konsa a nan fèm pa li, sa k ap pase konsa a nan Timyè l. Yon jou maten, li te sektè edmi di maten, m gen tout rèkèd yo, Shell Creole rele m, li di m, Maïcena, se Naat! Fè lapè avèk Timyè l non! M di, Kòman pou m fè lapè ak Timyè l? M pa atake l, se li k atake m. O, se Naat! Bon, mete sou lin nan, m di, Sou swa jamè. Mwen pa asepte pale ak ti myèl. Le pèp, lè m pa asepte pale avèk ti myèl, chèl kreyòl s on kouto famasi, s on kouto de bò, chèl kreyòl pa pou byen Florans. Flonèchen yo, pran nòt, m ap di nou sa, Kòm m ap di nou orevwa ofisyèlman aswè a, mwen vle nou konprann sa, petèt nou ka pa konprann aswè a ki pwazon chèl kreyòl ye, nou ka pa konprann ki aganman chèl kreyòl ye, men nan jou k ap vini yo n ap wè l. Fòk nou gen yon videyo k soti. Fòk nou gen yon videyo, fòk nou gen yon pwogram ki soti. N ap wè ki moun li ye. Madanm saa pa vle byen Florence. M pa konnen si son si se yon rekonesans Florence gen anvè li. But whatever rekonesans ou gen anvè li an, se l moman sa m ap mande w pou w adopte fraz François Duvalier ki di la reconnaissance est une lâcheté. Paske nan lavi, gen kote w rive, gen des etap w ap travèse, ou must stood up, ou must kanpe fèm, ou must di otan! M pa kè si sa de moun m ap fè lawout, m ap fè lawout la. Ou pa ta ka di m, ou gen yon team konsa. Tout moun solid sa yo ki te kanpe dèyè w. Pè Jojo k ap jape maten, midi, swa. Pou ou menm Pè Jojo k ap fè ki e do w fè non. Pè Jojo ki te kanpe anfas Ralph lè Ralph vin anfas ou. Pè Jojo ki kanpe anfas tout moun ki vin anfas ou. Se konsa ou rekonpanse l. Jounen jodi an chèf gòl pa ka dòmi nan kabann li, pa fè m pale. Lepèp, mwen vle nou konprann. Mayi Sena, nou mèt di mwen se machann dezagreman, bòt mwen vle nou tande live mwen an pou nou analize l. Moun sa yo, yo pa janm met tèt yo ansanm. Menm, ok, an n di Mayi Sena se yon machann dezagreman. Nou te ka, banm di nou. Se kounya nou konnen on manman gen dwa gen 3 pitit epi gen on ki son deranje. Deranje a se pa li manman tou ap chouchoute, mete l apa. Se pa li menm. Kolòj. Se mwen tande cheri. Mwen live, mwen live, mwen live, mwen live. Ahh bay. Ou konprann se pa li tou ap chouchote? Se pa li li toujou ap chouchoute? Gon jan pou ye, gon jan pou apresye moun ki vin ba w le bra. M te vin bay Florence le bra avèk tout fòs mwen. M pa t bezwen lajan, m travay, m gen kòb nan men m. M toujou di moun sa. M poko janm konnen m al abese m devan yon moun nan nèt la. Never! Paske m konnen l travay se la liberte l ye m al travay. M fè sa m sipoze fè. Se gade m gade timoun. Gen anpil bagay ki ki pase behind the scene ki pa pase sou Facebook la nou pa konnen. Shell Creole se pi gwo pwazon ki egziste sou nèt la. Chèl Kreyòl, vin an fas mwen, poutèt li gen yon depo diri l bezwen vann ann Ayiti. Se sou do nou l bezwen vin pase pou l vann diri an. Mwen di m renmen Arisena, m pa m pa p achte diri an non, m ap fè kado lajan. Mwen te bay Chorito, Chori, Tori Cho, 500 dola. Tori bay li a moun ann Ayiti, Tori voye tout resu ban mwen. Kote l bay kòb la yon jou swa. Chèz kankan bay lajan. On gen ou zèl bay lajan. On pakèt moun bay kòb. Depi jou sa a Shell Kreyòl genyen m sou kè. Nan lamò manman ti pitit la, ti pitit ki konn chante a, Maya, mwen di konsa, m di mezanmi, Etchema la pa ofri anyen. M di on timoun konsa ki pèdi manman l, li abitye avèk manman l nan eta sa a, m di nou ta sipoze gen on. on fon kote ke nou asire kolèj li. Ameriken an fè l, m pa t ap pale avèk Florence. Shell Creole avèk dan bourik li an, dan kaka l la, bouda, bouda kaka l la monte avèk bouda sak pay li a monte pou l vin joure m. Shell Creole ke m mande Bondye m ke m pèdi de je nan tèt mwen. M lagè avè ti pa tiye kokobe m nan gè avè w. M pale w, w a chwazi ki wout ou vle fè avè m. Jounen jodi an, m t ap gade sou nèt la, m t ap gade kote ke Tory ap jape maten, midi, swa, dechouke, dechouke. Jounen jodi an, Shell Kreyòl, vakabòn santi, monte sou nèt la pou l di Ory l retire Tory nan dòmi nan machin. Ou soumoun anpil, hein! Ou engra. Pase pa bliye nou menm ki te fè w pase avèk krèm ou an e nou k fè w ap pase avèk malpwòpte òganizasyon k pa egziste w la. Lè yon moun rele w yo di y ap bay, y ap bay manje ou pa bezwen manje lajan w bezwen. Lè yon moun ou smart. Ou pa wè Blondedy se li k pòt pawòl tèt li. Joama se konseye Blondedy. Joama fè reyinyon ak Blondedy avèk lòt moun. Lè pou nouvèl la vin bay Blondedy monte l vin bay li. E lè l bay li an, pèp la dakò. Ou menm ou mennen yon machann piskèt Florence, yon machann Kalanbè! On machann a fiba! On ex konvik! Vin di moun kaka! Mwen map di w sa! Map mete m toutouni pou m di kaka avèk Shell Creole! Shell Creole, lage avè ti pati yo kokobe! An avan! Map mete m toutouni, map tèlman di w kaka! Souspyant pap resevwa w! Wa sonje m te di w sa! Mwen di nou sa, avan nou jije on moun, fò nou konn tout sa k te pase. Jounen jodi an la, gen moun k ap di yo wi, mari sena. M wè Ralph di l ap ba yon entèvyou demen a nevè edmi. Of course! M ap reponn nan entèvyou an. Poukisa pou m pa reponn nan? M ap reponn paske m gen anpil bagay sou kè m, mwen bezwen pale. M gen anpil bagay sou kè m, m bezwen pale avèk Ralph. M bezwen konnen lè m te nan reyini, lè m t ap soti, poukisa yo pa t kite m soti avèk respè m. Se pou m vin pale. Vin pale nan yon show pa vle di ke m nan baz, nan! Depi yo ouvè mikwo yo di Marisena rele, Marisena ap rele! Paske fòk limyè fèt. Fòk limyè fèt. Paske lè w byen gade, rezon k fè ke m te vire nan Florans se paske m konnen ke Blondedy se youn, daprè sa ki te pale ant Tina, mwen menm Larèn, ke Blondedy se youn nan moun ki koz ke mwen Marisena te pran frap sa nan men Ralph. Se sa k te pale. Se sak te pale! Poukisa ke si Ralph di lap banm entèvyou m paka parèt? M an afè? M achte kredi? M vòlè? Se nòmal si Ralph ap fè yon entèvyou li envite Marie Sena map vini, li pa envite m tou m pap vini. M rete nan baz mwen. Men, map di nou yon sèl bagay ke mwen regrèt enfiniman. M regrèt mwen te sipòte kan Florence. Si gon bagay mwen regrèt, se kan Florence la m te sipòte. Paske a la fin de la journée, kalòt mwen pran nan kan Florence lan, li pi rèd ke kalòt Reyini an. Li pi rèd. Nenpòt moun ki pa vle konprann sa, si w pa nan po m, ou pa t la, ou pa t behind the scene, you will never understand. Paske menm moun sa yo, moun, moun e, e, e, e, e, e, e, Florence yo, Shell Creole, se li ki fè konplo Kot pè jojo, se mwen mari senak dil. Se li menm kap rele mesye kap vòlè website moun nan stanley wi. Se li k relel ki dil konsa al rele manbo similom vin jwenn nou an nou fè platfòm pou kont pè jojo. Aprè yo fin ede w goumen. M dakò nan lavi ou pa bezwen fè wout avèk on moun of course gen pafwa nan lavi fòk ou depoze de moun atè pou w move forward but gon jan pou ye. Gon jan pou vire do w ak respè. Nou tèmine kontra a but lavi kontini nou ka gen alo. Men chèl k rele pwazon manje ranje manje rat. E si w pa rete vye fokkin òganizasyon nan m ap ripote l bay IRS. Mwen pale w mwen di w sa e m di w li live. E kwè m si w vle rechèch fèt deja. Larèn aji. Depi ou tande m di larèn aji tout papye gentan nan men nou. Wa sonje m te di w sa. Méchante que vous êtes. Méchante que vous êtes. Vin la, m vini m pa janm bliye yon jou swa. M monte avèk yon pantalèt m ap rete, m ap rete frenk, frenk, frenk m ap soufle. M gen yon zanmi m ki rele Fara ki rele m, li di Marisena, fè respè w non. Fè respè w. Li di fi sa, Se trèt li ye wi. Li di w pa wè Blondedy pa janm di anyen? Ou pa wè se Blondedy ne dè zye kap joure avè w? Fè respè w. Manman kaka, manman chawony, malpwòpte, malpouwont, de pou 15 zan. M pale w, map met bòt 200 liy m nan pye m pou w. Wa sonje m te di w sa. Wa sonje m te di w sa? Mwen mwen di w m pa gen minòt nan pye m. Mwen di w m pa gen minòt, m pa gen monitè nan pye m mwen menm. Mwen lib kòm levan nan peyi a. M fè respè m, m respekte peyi blan an. M lib kòm levan.

Paske m te, m te ba nou tout mwen menm. M t avè nou, an a. Manman m mouri depi uit an! Manman kaka k rele Chèl Kreyòl la, bouda santi an, monte sou nèt l al vin detere manman m. Kolangyèt manman w, Chèl Kreyòl. Kolangyèt manman w ak tout twal san nan mouda manman w, kòm manman w dwe rete kounye a, e katreven tan l genyen. Manman pap nan anba tè, twal san nan mouda l tounen vè, ou detere l Pou vin dim kaka kolan gyèt manman w ankò. Mwen m pale w, m pa reprezantan pèsonn moun la. Ou menm ou se reprezantan Florence, malpwòpte, chawony, machann piskèt, machann rapadou, machann andwi, machann kwa bosal. W ap vin mache la ap vin di moun betiz. Ou pa respekte pesonn moun ki kanpe avè w. Manman kaka. Fèt atansyon pa rele moun nan telefòn ankò chelkrl yo pap pran telefòn nou m pap lonmen non moun pa rele nou pap pran telefòn nou it's over m deklare m deklare mwen m pa bezwen nan kan non pou m sipòte on moun m sipòte blondedy nòmalman menm jan m gen dwa leve la demen maten la m di map sipòte la rèn e la rèn mwen sipòte wi m sipòte blondedy m pa bezwen anyen nan men blondedy map sipòte l nòmalman paske m sipòte nou

Ou rele m nan telefòn, w ap vin pale manbo Similòm mal, apresa w rele manbo Similòm, w ap di l al nan simityè pou mwen. Vakabòn. Yes. M pa gen pwoblèm avèk pesonn moun nan nèt la. Lovamix rele m la pou m pale nan cho l, m ap pale nòmalman. Pè, e, e, e, e, e, Ralph rele m, m ap pale nòmalman. Ou konn poutèt kisa? Mwen vle pèp la konnen egzakteman sa k pase a. M vle pèp la konnen egzakteman sa k pase a. M pa pral rete la a. Ban m di nou, se ban m di, a 16 an m vin Ozetazini. Mwen di nou sa, m konn lwa peyi an. M konn tout sa peyi a gen pou l ofri. So m konnen egzakteman nan ki liy pou m mache. Nòmalman, fòk gen kritik pou genyen de, de, de, de, fòk gen kritik pou genyen de, koreksyon ki fèt. Of course! Of course! M te nan reyini, sa pase mal, te gen joure, moun reyini te di m anpil bann betiz, m te mache m di yo betiz tou, men moun reyini yo te kòmanse avè m avan, so sa pa vle di ke m pa ka ale pou m al pale, pou m al di men sa k fè m mal! Of course! Depi yo ban m, yo ouvè mikwo pou m rele, m ap rele, m ap pale nòmalman, epi m ap kite l nan men pèp la, pèp la ap fè jijman an. Pèp la fè jijman. Pale m di nou sa, on sèl Mari Sena. Se mwen k sòlda tèt mwen. E mwen k pou defann tèt mwen. Depi m piti e mwen k ap defann tèt mwen. Depi a 16 an m nan yon peyi, m pou kont mwen e mwen k ap defann tèt mwen. M pa janm gen moun non, ki defann mwen. Se mwen k met tèt mwen lekòl e mwen k fini l. Se mwen k chache kay pou m rete e mwen k chache travay pou m fè. Se mwen k konnen afè pou m ap monte nan nimewo 2 tren m pa gen kote m dòmi. Sa vle di, mwen konnen sa k rele kritik. M pa ap ba nou regle anyen pou mwen. Anpil nan nou ta renmen Marisina. Anpil nan nou ta renmen nan plas mwen. Anpil nan nou ta renmen nan plas Marisena. Nou ta renmen reyisi menm jan avè m. Epi nou odasye. Nou odasye, odasyez. Nou ta renmen sa. Olye pou nou banm felisitasyon, nou prefere denigre m. M pa gen pwoblèm avèk nou. Bon, pandan n ap denigre m nan, m ap fè lajan. Lajan ap antre nan pòch mwen. Èske m gen moun pou m mande padon? Non. M ka eskize yon moun paske m te fè yon erè. Bon, m pa sipoze vin mete ajenou. Non, non. Nou tout fè moun mal la sou nèt la. Ralph fè m mal, Tina fè m mal, mwen fè Tina mal, mwen fè Ralph mal, mwen fè Pè Jojo mal, mwen fè Maskoba mal, e tout moun len fè lòt mal. Men èske w janm wè nou nan e avèk epe nou avèk zam ap tire lòt? Non. But fòk gon konsyans ki pran. M wè gen moun kap ekrim mwen pa vle moun ekrim pou dim sa poum fè kitem fè erè pam s lèm fè erèm ma pran konsyans de erèm m pa bezwen nou dim ki kote poum ale mwen di nou sa son bagay kem apresye anpil pè jojo Mass konpa. Mass konpa! Aprè tout jfrepit joure joure m nan reyini depi depi mass konpa monte biw monte biw joure pè jojo monte biw monte biw a la fin de la joune lè reyini te banm de sabò yo te choute m yo te di m betiz yo te di m santi yo te di m se kaka kleren pè jojo te pran m a de bra. Se sa k fè pa gen yon moun ki ka mete m an fas li. Pa gen yon moun! E sa k fè nou wè, nou eseye, mwen ak yon ekip moun tèt grenn, yon ekip bab avèk yon ekip djwed kaka nan tèt yo, m pa pale de Lovamis non, yon ekip moun a djwed kaka nan tèt yo konprann yo te ka vin mete m an fas pè a, nou t ap ri m. Mwen menm mwen gen pwoblèm ak Lovamis paske l te zanmi pè a. Mwen menm se yon bagay ki fèm mal anpil, lè yon moun te zanmi yon moun demen si Dye ve se ou menm ki vin anfas li. Se sak fè m pran desizyon m pa rele Lovamix e tèt kaka, tèt mòp ankò. Paske banm di nou yon ti pawòl, a la fen de la jounen gon kote pou Lovamix rive pou l fokis sou biznis pa l, pou l kite Chantal an repo, kite pè a an repo. Paske pè Jojo pa pale de li, madanm pè Jojo pa pale de li, li pa gen dwa kontinye ap pale de li. Ou konprann? Yo va voye toye a sou ou. Poukisa ou bezwen pou ap koz de damage? M vin reyalize sa. Mwen m di nou, m gen yon moman k rive m pa t care si yo rele m nan kot. E konsa m ye lè m byen ak yon moun. M pa give a damn. M pa care. Paske m konnen m pa gen brasle nan pye m. M pa gen rèkèd nan peyi a. I don't give a fuck. Ah ah. Mpa give a fuck e kwèm si nou vle map al nan kot avèk nenpòt moun avokam free mgen avoka nan Florida the best lawyer li graduate from Harvard University mgen avoka la nan New York mwen byen avè yo se plap mrele yo yap sèvim kwèm si nou vle. E sa fèm fè afèm dwat, ou pap wè mete foto pitit moun sou paj mwen, ou pap wè, ou janm tande map joure pitit Blondedy? Non! Ou janm wèm met foto pitit e Blondedy? Menm lèm te nan kont avèk pè Jojo, ou janm wè pitit pè Jojo sou paj mwen? Non! M nan kont a pè Jojo, m a pè Jojo ap joure, pè Jojo dim kaka, m dil kaka. Gen de, mezanmi, gen de lè lèm pè Jojo monte, m di ou Jezi, ou menm esi sa monte pran nwit pou mwen. Ou konprann? Se konsal te ye! Nou pa konprann sa!